Mwen menm Jean Renel Senatus tout peyi a konnen mwen gen yon jan m wè peyi. Mwen mete m o sèvis peyi m depi m jèn, mwen mete m o sèvis peyi m pandan m ap antre an aj e m estime ke peyi a li kontinye ap soufri paske moun ki ta dwe met men ansanm pou ede peyi a avanse a anpil ladan yo transfòme yo an prensipal pou opresè pou peyi sa. Nou konnen kòman mwen la jenès. E m konsakran bon pati nan vi m nan pwoteje timoun, nan pwoteje jèn gason ak jèn fi. Nou konnen kòman mwen sansib pou lòd, pou disiplin, pou lajistis. Men nou ka ap gade sa k ap pase la a, jodi a avni timoun yo livre. Timoun yo livre a yo menm. Leta rive ap planifye kòman pou l fini ak timoun nou yo. Leta ap planifye kòman pou l fini ak lajenès. Leta pa gen kras ankadreman ni prizanchaj pou lavyeyès. Nou estime li anòmal e antanke sitwayen otantik, mwen menm Jean Renel Senatus, Mwen di, sa pa ta dwe kontinye konsa, e piske l pa dwe kontinye konsa, li pa le moman pou n ap retire kò nou, ale kò nou, e kite politik la pouse moun ki pa bon, vagabon, sanzave, vwayou, vòlè, kasèt kay, pou se yo k ap fè politik anndan peyi a. Lè nou gade nou wè, batay pa m yo, m pa ka mennen yo pou kò m. Batay pou peyi a, on peyi, Senatè Jovenel pa kapab. Se avèk 14 pwopozisyon de lwa ke m antre nan palman an. Jiskaske mesye Jovenel di manda senatè mwen fè pati ou fini, se 4 sèlman ki te pase. E 14 pwopozisyon de lwa sa yo, pwopozisyon de lwa ki ta pral ranvèse le statu quo ante, ki ta pral ede omwen peyi a avanse. Mentnan nou antre nan lòd, lòd ban nou pote koulè yo. pou n al chache moun ki sanble ak lòt nan tout seksyon kominal yo, nan tout komin yo, nan tout departeman an, nan repiblik lan, pou n chèche moun ki sanble ak lòd, ki sanble ak disiplin, ki vle peyi a avanse, ki pa moun k ap vin fè politik pou ti bagay, ti bay ap ret nan pòch, men pou yo konnen nou tout Ayisyèn, Ayisyen ki anndan peyi a kòm sa ki nan dyaspora, nou gen yon sèl bagay ki denominatè komen an, li rele Ayiti. E pwiske se Ayiti, nou tout nou gen efò nou pou n fè pou n kapab omwen pèmèt peyi sa a respire yon lòt lè. Ki ideyoloji pati a? De goch ou de dwat ou de sant de goch ou de dwat? Jodi a, si w ap gade tandans ki gen nan peyi a, w ap wè tout tandans yo dwat e goch. Nou menm, nou chwazi pou n gade le centre men avèk yon panchan vè la dwat. Vè la dwat? Ya. Pou nou fè kisa vè la dwat? Vè la dwat paske la dwat se la disiplin. Se le prensip, se le retablisman de leta, le retablisman de tout. Jodi a la gen anpil moun ki kapab di e a yon sèten moman genyen e senatè e Jean Renel Senatus ki tap sipòte e swa rejim phtk ou byen e Jovenel Moïse. Men jodi a la Jovenel Moïse nou kapab konstate son fyasko. Eske gou ansanb de e palemantè yo menm yo pa

Pil moun yo rele mèsenè yo, wap wè Senatus kanpe l di non. Li rapokondwi ministre ke yo te voye ale yo, nou di non. Ann respekte lalwa. Jovenel Moïse pa t dirije anyen anvan yo touye Mèt Dorval, m te kanpe m di pa gen prezidan, prezidan pap jere anyen. Paske GED. Egal a mwa menm, je rèstere egal a mwa menm. Gen moun ki gen dwa deside pou yo pran lè de ekstrèm. Men de ekstrèm yo yo nwi. Pa gen yon ekstrèm ki ka mennen peyi a kote l ta dwe mennen l. Fòk omwen gen yon efò pou nou jwenn youn avèk lòt. Mentnan nou menm nou te toujou kwè nan prensip yo, nan fanmi, nan jistis, nan sekirite. nan bòn gouvènans e se sak fè wap wè tout moun ap lonmen nan tout moun nan lòbèy yo paka lonmen nan nou nou menm paske nou konn kote n soti e kote nap ale. Eleksyon ou tranzisyon? Eleksyon ou tranzisyon? Nou pa gen eleksyon 7 fevriye prezidan Jovenel rive nan fen manda l 7 fevriye 2021 le prezidan Jovenel arrive à l'echeyans de son manda. Kisa k pral fèt? Le pèp ayisyen dans son ensemble dwe chita pou n deside pou n konnen kisa n pral fè. Sa ou rele tranzisyon an, eske se le mo qu'il faut utiliser? Paske nou gen plis ke 30 an nan yon tranzisyon demokratik ki pa janm ka abouti. Jodi a m panse li enpòtan pou pandan prezidan Jovenel pral ale 7 fevriye 2021, Anvan l ale menm, nou chita ansanm pou n di ki lekòl nou vle, ki inivèsite nou vle, ki tip de jèn nou vle, ki tip de VIES nou vle, ki tip de frastrikti nou vle, ki tip de jistis nou vle, an jeneral, ki tip de sosyete nou vle. Mètnan, pou se fè, il nè pa kestyon dè zòm politik sèlman, li pa kestyon de gouvènman oubyen opozisyon, li kestyon de tout Ayisyen.